Toro sa ke wap gade la, yo aretel le fè kel ta gon bebe, li pranl, li fèmenl nan yon bwat plastik, epil pran bwat plastik sa, li plenl a beton, li pa jetel, menl metel anndan yon klozèt anndan lakay li. Rale ti chèz ou chita m pral baw tout detay, ou pral konnen kijan aksyon sa fè rive, kòman misye li menm se desizyon sa li oblije pran poul kapab ebyen kache kò ti bebe sa ke yo pral dekouvri 3 zan apre ke li te fin mouri. Ou konn kisa pou fè deja, abòne, like, pataje video a tout kote, se sèl fason ou kapab ankouraje travay la. Se Gabriel ki ansanm avèw, nou pral pase. Medam e mesye chè entènot, nan dat ki te 22 out 2026 lan, nan yon ti vil nan North Dakota, lapolis ta pral resevwa yon apèl ki te sanble tankou anpil lòt apèl ke yo te konn resevwa chak jou, tankou apèl ki gen pou wè avèk vyolans domestik, Ensidan ant 2 granmoun, yon sitiyasyon kote ke lapolis dwe rive sou plas pou l kapab verifye kisa bagay la ye egzakteman, eske gen yon danje ou pa. Men apèl sa a, medam e mesye, li pa t fini tankou apèl nòmal yo. Pandan ofisye yo t ap fè ankèt sou sa ki te pase nan ka la, medam e mesye, yo ta pral resevwa yon enfòmasyon ki ta pral chanje tout bagay. Kisa bagay la ye? Yon enfòmasyon sou yon ti bebe. Medam e mesye, yon ti bebe ki te mouri. Yon ti bebe ki daprè sa ke anketè yo aprann ta mouri anviwon 3 ane avan. E yon ti bebe ki daprè lapolis lanmò li pat janm rapòte bay otorite yo. Tande m byen. Apre sa ankèt la li menm li ta pral mennen nou on lòt kote. On kote ke pèsòn pat tap janm gen ide al chèche. Anndan yon klozèt Medam e mesye, daprè sa rapò a di, te gen yon gwo bwat plastik e bwat sa li te plen beton ladan l. Jodi an la nou pral gade dosye sa, ki sa ki fè anpil moun atravè peyi a oblije ap pale de li, paske pa gen moun ki te panse si yon krim te kapab fèt nan yon nivo parèy. Kijan yon ti bebe ta kapab mouri san okenn rapò pa fèt bay lapolis? Poukisa yo ta kache yon bwat anba beton medam e mesye? Kisa ki te pase anvan ke koup sa li menm li te rive nan North Dakota? Epi aprè 3 ane, eske ankèt la li menm li pral kapab jwenn yon repons sou lanmò timoun sa a? Sa se istwa ti bebe sa ki te disparèt sa gen 3 zan de sla. Men avan nou kontinye, gen yon bagay ki enpòtan anpil. Tout sa ke n ap rakonte nan videyo a la, li soti nan deklarasyon lapolis, ak enfòmasyon ki rapòte sou dosye a. Akizasyon an, li pa vle di ke moun yo yo menm yo gen tan koupab. Non. Moun ki enplike nan dosye sa, se Keny Kezman, Sarah Kezman. Yo gen dwa legal pou yo konsidere kòm yon inosan toutotan ke yon tribinal poko deklare ke yo koupab. Li te anviwon 4 è 18 nan aprè midi, medam e mesye, depatman polis lan ta pral resevwa yon apèl sou yon ensidan vyolans domestik nan yon rezidans nan yon ti vil nan North Dakota. Ebyen medam e mesye, ti vil sa se pa yon gwo vil ke nou kapab di ki gwo menm jan a New York oubyen Houston, oswa Chicago, si nap dil konsa. Se kalite kominote kote ke nouvèl etranj konn gaye pi vit, sitou lè lapolis rive nan yon katye yon katye ki rezidansyèl. Ofisye yo te rive sou plas medam e mesye, daprè deklarasyon ki fèt pa depatman polis lan, yo arete yon mesye ki rele Kreng Kersman, li gen 49 lane sou tèt li, yo akize l pou vyolans domestik ki ta lakoz blesu grav. Nan moman sa a, ankèt la li menm li te sanble konsantre sou yon konfli domestik, yon bagay ki nòmal e tout pòs polis toujou ap rapòte oubyen toujou ap entèveni nan jan de ka sa yo tou lè jou. Men, pandan lapolis t ap poze kesyon, yo t ap pale ansanm avèk moun ki te sou plas yo, epi t ap eseye konprann sa ki te rive a, yo ta pral jwenn enfòmasyon ki ta pral transfòme dosye a nèt, dosye a l ta pral chanboule. Yo tande pale de yon ti bebe ki mouri, daprè lapolis, ti bebe sa a, li te kwè ke, ebyen, se te pitit Kring Kersman avèk Sara Kersmang. Ebyen, yon fanm ki genyen 45 lane. Nan premye moman yo, kesyon an te sanble senp, Èske gen yon timoun ki an danje anndan ka la? Èske gen yon timoun ki disparèt? Èske gen yon timoun ki bezwen yon swen medikal? Men enfòmasyon anketè yo te resevwa, medam e mesye, te pi grav pase sa. Yon ti bebe te deja mouri e lanmò a li te rive anviwon 3 zan avan de sla, nan yon lòt eta kote ke ti bebe sa li transpòte vini nan Dakota. Lòt eta sa a, se te Texas, Ayisyen frè m sè m. Twa ane apre, medam e mesye, anbyen lapolis ap mennen ankèt sou yo. Pa t gen rapò ofisyèl sou lanmò timoun. Sa pa t janm mansyone nan oken oken rapò. Pa t gen apèl 911 ki te fèt. Pa t gen deklarasyon piblik sou yon fineray. Pa t gen okenn enfòmasyon piblik ki te moutre otorite yo te avèti nan moman ke lanmò sa li menm li te rive a. e sa kreye yon gwo kesyon nan dosye a ayisyen frè m sè m. Kijan yon ti bebe ta kapab rete kache pandan tout tan sa san ke sèvis sosyal yo yo menm yo pa okouran. Ebyen daprè sa depatman polis lan di anketè yo te resevwa enfòmasyon ki mennen yo nan yon gwo bwat plastik, wi yon gwo bwat plastik ki te gen rapò ansanm avèk ti bebe a. Yo fouye, e daprè rapò yo, yo jwenn yon kote ke te gen yon bèg ki te plen ak beton anndan yon bwat plastik. Sa a, se pa yon bagay yon moun te espere jwenn nan yon klozèt. Yon bwat plastik kapab gen rad, yon bwat plastik kapab gen tout lòt objè tankou jwèt pou timoun, li kapab genyen dokiman ki enpòtan ke w vle si tout fwa ta gen yon emèjennsi, ou kapab just pran bwat la ou kouri. Li kapab gen bagay yon moun mete sou kote pandan ke lap demenaje. Medam e mesye, nan dosye sa, bwat sa, li te gen yon sekrè ki te rete fèmen ladanl pandan plizyè ane. Ebyen, lapolis ta pwal rapòte ke yo ta jwenn yon rès kò anndan bwat sa, medam e mesye, ki te anbibe de beton. Sa vle di, pou m eksplike nou pi byen pou n kapab konprann. Pou moun ki Ayiti yo, oubyen pou moun ki pase Ayiti yo, nou konn wè, lè w rete kay yon moun oubyen lè w lakay ou epi paran w renmen flè, yo toujou fè w ap al chèche tè, tè nwa nan tout raje, pou ap plen ti bout mamit, pou ap plen ti bout bokit, epi w ap pèse anba bokit yo, pou kapab mete tè. Ebyen, olye de tè, Koup sa kisa yo fè? Yo pran bwat plastik la, yo mete bebe a ladanl epi yo plen la beton. Wi, on fason, lap fè pwosesis natirèl la anndan bwat plastik la, san ke odè pa soti, san ke pa gen anyen ki pwal atire atansyon lòt vwazen. Ebyen medam e mesye, lapolis rapòte ke yo jwenn sa yo te kapab kwè, ki se rès ti bebe a anndan bwat beton sa a. Ebyen, se moman sa, ankèt sou vyolans domestik la, li vin tounen yon ankèt sou lanmò yon timoun ki pa t janm rapòte. Tande m byen pou n kapab konprann. Depi plis pase 3 zan, ti bebe sa a mouri, pa gen ankenn sèvis sosyal ki rapòte oubyen ki te enfòme de lanmò ti bebe sa a. E se la a istwa sa li menm, li ta pral konplike lè otorite yo ta pral jwenn, ebyen, ti bebe sa a ki te enbibe de beton anndan yon bwat plastik anndan klozèt la. Daprè lapolis, ti bebe sa a li te mouri 3 ane avan, avan menm ke ankèt sou vyolans domestik lan li menm li te ouvri. Sa vle di, kesyon prensipal yo pa sèlman nan North Dakota, Yo mennen anketè yo jous nan Texas tou, kote ke egzakteman nan Texas, se nan andwa ke ebyen ti bebe sa li menm li te mouri. Nan ki kay oswa nan ki apatman ti bebe sa li menm li te ye? Ki moun ki te prezan lè ti bebe sa te mouri? Eske yon moun te wè ti bebe sa vivan avan lanmò a? Medam e mesye, èske te gen yon doktè, yon lopital oswa nenpòt pwofesyonèl sante ki te konnen timoun sa a? Èske fanmi an oswa vwazen te konnen Sarah Kesman te ansent oswa li te fenk akouche de yon ti bebe? Pou moman an, anpil kesyon sa yo poko kapab jwenn repons de yo paske se yon ankèt ki toujou an kou. Epi, sa ki fè dosye sa a li menm li vin difisil anpil, lè yon lanmò rapòte tousuit, lapolis ansanm avèk ekspè mediko-legal yo kapab ale sou plas, yo kapab wè kote ke moun nan li menm li te ye, yo kapab pale ak moun ki te la, yo kapab chèche siy ki kapab eksplike sa k rive a, Men lè 3 ane pase, anpil bagay sa yo kapab disparèt. Medam e mesye, moun kapab deplase, mesaj ka efase, kay yo menm kapab chanje pwopriyetè, temwen yo kapab bliye kèk detay, epi prèv fizik la ki kapab vin pi difisil pou analize tou etou. Men sa pa vle di tou, Ankèt la li menm li pa kapab avanse. Paske otorite yo, yo toujou ap tcheke dosye tribinal, dosye medikal, si lalwa pèmèt yo jwenn yo, yo kapab tcheke dosye demenajman, yo kapab chèche resi acha, yo kapab ale kay vwazen oswa moun ki te konnen koup lan nan Texas. Yo kapab tcheke tou telefòn, mesaj, imèl, oswa nenpòt lòt done dijital si yo jwenn otorizasyon legal pou sa. Epi, pi enpòtan toujou, yo kapab analize bwat beton an. Medam e mesye, se bwat beton an ki nan sant ankèt la e se li menm ki pral detèmine èske moun sa yo yo menm y ap pran pèn de mò oubyen èske moun sa yo yo menm y ap libere. Sa vle di ke ankèt mediko-legal yo, yo, yo pa kapab jis louvri bwat la tankou se yon bwat nòmal, epi pran yon desizyon byen rapid san ke pa gen okenn analiz ki fèt, non. Yo dwe travay avèk anpil prekosyon. Yo kapab bezwen sèvi ansanm avèk radyografi oswa lòt kalite imaj medikal pou yo kapab wè ki sa ki anndan beton an. Yo kapab bezwen retire beton an ti kras pa ti kras jiskaske yo bezwen chèche ki kote adn ti bebe sa li menm li ye anndan beton an. Yo kapab bezwen tou konfime èske rès sa yo se rès imen ke li ye, èske se te yon bèt oubyen yon lòt bagay kèlkonk. Apre sa, yo pral bezwen detèmine si rès sa yo se rès ti bebe lapolis t ap chèche a. E menm lè yo ta rive konfime idantite a, yon lòt kesyon pral rete, kisa ki te lakoz lanmò a? Medam e mesye, e se kesyon tou ki pi difisil a reponn, paske lè yon kò rete kache pandan tout tan sa a, e sitou lè li te nan yon materyèl tankou yon beton, li kapab difisil anpil pou yon egzaminatè mediko-legal jwenn repons definitif de sa ki ta kapab koz lanmò sa a. Yo kapab jwenn siy blesi, yo kapab jwenn siy maladi, yo kapab jwenn prèv ki moutre yon aksidan, oswa yo kapab jwenn ase enfòmasyon pou yo kapab deside. Men nan kèk dosye, medsen legal yo oblije mete koz lanmò a kòm endetèmine. Sa pa vle di ke pa gen yon krim, men sa vle di ke prèv medikal yo pa sifi pou yo di egzatteman kisa ki te rive a. E nan dosye tankou sa, medam e mesye, chak ti detay kapab vin enpòtan. Kounyela a, ann pale de akizasyon yo. Daprè rapò yo, medam e mesye, Craig Kerzan avèk Sarah Kerzman, enben tou 2, medam e mesye, yo gen yon akizasyon sou yo la ki trè grav. Premye akizasyon an, se echèk pou rapòte lanmò sou yon timoun. Dezyèm nan medam e mesye, se deranje oubyen antere yon kadav imen san otorizasyon. Yo chak ap fè fas ansanm avèk akizasyon sa yo nan North Dakota. Greg Kersman ap fè fas ansanm avèk akizasyon vyolans domestik ki lakoz blesu grav, ki se sa ki te fè lapolis te rive nan rezidans lan depi nan kòmansman dosye a. Men nou dwe fè yon diferans tou ki enpòtan, paske nan moman sa a enfòmasyon piblik yo pa di si youn te kondane pou lanmò ti bebe a. Yo pa di tou yon vèdik sou sa ki ta lakoz lanmò ti bebe a. Yo pa di tou si yon jiri ta deja tande tout 2 prèv yo. Medam e mesye, sa nou genyen an, se yon ankèt aktif, arestasyon ki fèt epi akizasyon yo ki toujou an atant. Paske kapab gen lòt ki vin ogmante tout tan ke ankèt la li menm l ap avanse. Aprè sa, sistèm jistis la li dwe fè travay li, lajistis pral bezwen prezante prèv yo, avoka defans yo pral gen chans pou yo reponn, yo kapab kesyone fason ke lapolis te fè ankèt la, Yo kapab kesyone deklarasyon temwen yo, yo kapab kesyone tou si prèv yo te ranmase legalman. Paske pati sa tou li enpòtan, lè w gen yon ankèt konsa ki osi sansib ke w ap mennen, li toujou enpòtan pou konnen ou sipoze rekeyi tout prèv yo avèk yon baz ki legal. Yo kapab kesyone tou rapò ekspè yo, si tout fwa ke akize a ta estime ke rapò yo yo menm yo mal pwodui, li kapab mande fòk gen yon kontrekspètiz. Men daprè nou, Konbyen tan ke nou panse yo ta dwe bay 2 moun sa yo nan prizon? Paske jouska moman nap pale la yo poko kapab detèmine eske se mari a ki te touye bebe a, eske se madanm nan ki te touye bebe a, e gen yon ankèt ki pral mennen tou sou fi a pou yo konnen eske l te ansent, eske l se yon moun ki te fè pitit deja, E pitit sa yo kote yo? Paske nòmalman lè yon moun akouche etazini evidamman si se lopital si timoun nan mouri ebyen ap gon rejis ki di entèl entèl te vin nan tèl lopital tèl lè tèl lè li te akouche timoun nan te mouri men ki a ki lè men kijan timoun nan te fèt men ki pwa timoun nan te genyen tou etou tout detay sa yo yap bay yo nan rapò medikal la. Men si tout fwa ou te akouche ou fon bebe ki anvi, evidaman depi avan ke ou soti nan lopital la, gen de papye lopital ke yap ba ou pou kapab prezante pou al regle papye bebe sa. Men si tout fwa ou fin kite lopital la epi ou pa janm prezante ansanm avèk bebe sa ankò, ebyen li kapab difisil pou leta oubyen pou otorite yo arive lokalize ti bebe sa. Men lè ti bebe a arive disparèt pandan plis pase 3 zan pa gen ankenn otorite ki konnen eske l vivan oubyen eske l mouri, anbyen sa son prèv aklè ki kapab moutre w ke anbyen sèvis k ap pwoteje dwa timoun yo Ozetazini yo gon travay yo pa fè. Epi gon lòt posiblite tou, madanm nan li menm li kapab te ansent epi li akouche lakay pou kont li ansanm avèk mari l. Si tout fwa sa ta rive fèt, kanmenm aprè akouchman fò l ta al lopital, paske gon bagay yo rele manman vant. Mwen menm mwen poko viv li, men si tout fwa se konsa jan m konn tande l la, kidonk fòk li ta al lopital